Tag Ralph pou mwen Tag misye pase m pral bay misye yon ti repons tou piti E m pa prete non. Bon M swete video a misye ap wèl kanmenm M swete video a misye ap wèl kanmenm M ap eseye reponn li trè brèf Avan menm Mwen Mwen pale avèk Ralph M ap eseye di misye konsa Yow Game wap fè a la menn m pa konn poukisa w fèl eske se divizyon wap eseye met antre atis yo m pa konn kisa w vle fè egzakteman m pa konn kisa w vle fè franchman m pa konn kisa w vle fè m pa konn ki objektif ou e si tout fwa wap fè yon bagay wap ede sinema jan w fèl lan ou trè mal fèl. Ok, kisa m vle di pa la? Avan tou m konn Ralph son nèg ki tap viv avèk e kòman e Florence, li joure Blondine byen joure, li blaze Blondine, apre sa li kite Florence, li antre anba vant Blondedy. Ok? Li antre anba l, sa w tande Almoto se Blondedy ki pi bon. Se yon nèg mwen konnen trè trè byen. Li te nan kan Jenny Queen? Li te di Jenny Queen se li k pi konn abiye m, tout pòs yo sou telefòn mwen m te save yo. Pase m te moutre Fedna yo. On sèl kou l kite Jenny, boum li antre anba Fedna. Kòm si Fedna son timoun, ok. Misye m rankontre li kay, kay, m rankontre Ralph. Se te kay Milova Ok Misye vin kote m li di Milova li anvi pale avè m M tap choute yon feyton pou Milova Epi misye di m konsa Li bezwen m ekri yon feyton pou li So m vle eksplike nou kote pwoblèm misye a ye Ok So Misye di m li bezwen m ekri yon feyton pou li paske se mwen k pi fò nan moman an Se sa l te di Si m manti Milova ka kanpe la l di manti. Se devan kay milova. Konya misye mandem konbyen kob mwen mandel 2000 dola pou 10 epizod. Misye dil pa gen tout kob sa. Ok. Misye dim li pa gen tout kob sa edel. Epi mwen di misye m pap ka fel pou pi piti kob pase se mwen kap reyalizel. Misye di fò choute la 2 kamera pou mwen pase m pa renmen yon sel kamera. An prezans milova m tande li se manager milova etc. Misye tande m pral soti yon film misye dim konsa poum fèl pase nan film nan pou moun ka wèl paske son nèg kap chèche popularité sim manti milova ka moute anba live la dim manti ok misye dim li bezyen pou moun konnenl bagay sa yo pou moun ka wèl paske nan moman an li yon ti jan an feblès m pat vle reponn misye. So on lè misye fon pòs misye di MK son amatè m tèlman renmen slogan an m dil son amatè kap fè efò m pa janm di misye anyen li ap tagèt mwen m pa janm dil anyen jodi a m pa konn kisa k pran misye li moute l fon pòs li di gwoup MK se move gwoup baz banm di yon bagay jounen jodi a ou konn Fednaelle. Fedna son moun li gen kè nan men nenpòt moun ki antre anbal bay zak bon m pa gen pwoblèm avèl mwen m travay anpil atis m travay anpil atis m ede yo so m pa gen pwoblèm ou gen dwa rayi m men m pa gen pwoblèm avèk sa dayè m antre tèt mwen m di moun pa mete m nan zen sou entènèt la dènye moman yo la nan pran m antre tèt mwen menm blag mwen pa fè. Ok So menm so el ap fè pou fedna li gen poul kite fedna nan wout li pral pran lot atis paske se sa lap fè ou moute ou fon pos m pa reponn ou ou di pi move production nan sinema ayisyen an se MK production premyeman se pa MK production nou pa gon group ki rele MK production avan nou te gon group ki te rele MK agency se lè w jwenn fedna se lè w jwenn e milova nou te fè l avek moun sa yo. Nou pa di se nou k fèw popilè non Nou pa bay moun popilarite Talan moun nan fèl popilè Ok Nou travay anpil gwoup jèn So gwoup sa kraze Bon m pa konnen kiyès nan atis yo vle di Mwen gon lòt gwoup ki rele MK Jeancy Academy Ok So MK Jeancy Academy pa gen rapò avèk moun ki ale swa Milova Anabelle m pa konnen Yo al fa fe pa yo. Mwen pa ka jounen jodi an pou fon pos o wi MK nan fe politik. Depi tann dat mwen antre tet mwen. Ou konn sa m di w la? Mwen menm ou di m gen pwoblem avek Fedna. Ok. Nou al fon bagay wi. M pral montre nou bagay wi. Pou moutro neg a vini se divizyon lap eseye mete sou entenet la men Wè M poste yo pa konn sa Ou vini Ok M pral moutre nou bagay Men Neg a pa konn anyen men Yon epizod ki gen pou lage. Si nap gade byen la nap wèl. Nèg a pa konn anyen, wòl li se moute sou entènèt la Misye di w m nan bif avèk Fedna, m rayi Fedna, tout atis yo rayi Fedna. Baz, ou pa konn moun menm. Ou pa konn atis yo. Ou pa konn vi yo. Misye annik mande pou m reyalize yon epizòd pou li. Paskem mande l 2000 dola nèg a rayi w li di w sòt m pa gen pwoblèm menn m ka sòt menn m pa gen pwoblèm ou di m son amatè m dakò menn m pa gen pwoblèm menn dayè m di w son amatè Mika ap fè efò men Milova anba live lan si Milova vle la m ka pran Milova anba live lan pou Milova pale kòm se manadjè w li ye ou ka pale lakay Milova m leve men m anlè misye mande m pou m fè 10 epizòd pou li m chaje l 2000 dola l fache. Paske l pa gen 2000 dola. Kounya w moute sou entènèt ou rayi Milo Macardif vin demanti m, wè demanti m. Lakay Milova lè sa m t ap choute. Ki epizòd m t ap choute pou Milova? E. M ap ba w ki feyton an. E. Lafwa. La foi ki bagay. Bon bagay li a te. M te rele feyton sa la foi. La foi an Milova. M te telman feyton sa pat mache. M trip. La foi ki bagay Milova te rele feyton la. M pa si la foi ki bagay li te rele l la non. E la foi an Milova m di. Lè sa. Wode. Lè sa misye mande m pou m choute 10 epizod pou li. Mwen mande l 2 mil dola. Manip fin di misye, w ap ban m 2 mil dola pou m fè l pou ou, li fache. E an patnè m t ap fè l pase Milova te di m se manadjè l m t ap jere l an patnè. Si m manti, kot Milova ye la m ap pran l pase devan Milova. Misye, Manip fin di l sa, lafwa an Dye, lafwa an Dye moun yo di. Ok! Misye di m ap rive sou ou men. Apre sa misye se rete m rete m wè misye fon pòs misye fon pòs li pran yon bagay Stacy kote Stacy chita l di owi misye son amatè ok m dakò wè m pat menm reponn m pat menm reponn menm jodi an misye di w konsa e MK rayi Fedna MK sesi MK sela. Pandan se tan w di m rayi Fedna. Fedna e sèl moun li fè konfyans wi. Bon pou tèt sa m ap woule voice lan menm. M ap fè w tande. Pase se yon sanwont ou ye. Yon gwo kochon ou pa konn anyen. M ap fè w tande Fedna k ap pale. Baz kòman w ye la baz.

Bon mwen m sezi lèm wè atis yo antre ba misye. Misye tap mache a Florence. Li te di Blondedy pa gen residans, li joure li. Bagay yo sou entènèt la wi. Bon mwen lèm wè yon moun antre ba misye mwen m sezi. M sezi. Pase misye pa moun menm. Ou pa moun baz. Ou t anba Florence ou kite Florence ou antre anba e Blondedy ou tap joure dil pa gen rezidans Apre sa ou tap jwe Jenny Queen ou di Jenny Queen ou te nan kan Jenny Queen ou di Jenny Queen se li k pi konn abiye sesi sa Bon mwen sa fèm mal wi lèm wè fanatik Fedna ou bliye rapid wi menn. Li fèm mal. Paske nan yon moman, misye tap voye Jay-D Queen moute, yon sèl kou, li antre anba Fedna. Fò Fedna pè misye menm. Paske li ka touye Fedna. Misye pa moun. Koulye a m dèyè gen feyton a Fedna. Yo, si Fedna pa kale je l, yap touye l. E yap fè l kwè se atis ki manje l. Manti. Se e menm moun. Paske yo di w, ènmi w lan san pap yo li ye. Misye pa moun menm. Pase fanatik fedna yo je yo avegle yo avegle menn ou konn sam di w la so map fè w konnen baz mwen de moun wap pale yo nou pa travay avèk yo ankò ou ka toujou vle pou atake moun baz wè si se mwen atake ou mal atake e mwen m gen mesaj ou. Kote chak tan wap pede ekrim wap mandem poum dis poum dat pou ou. M ka lage yo pou ou. Sou si se mwen kontinye ap anmède. Paske mwen m pa konn achte figi nèg, m pa janm mande yon moun. M se sèl nèg ak pa janm ap ekri moun la m gen feyton k pral lage map di atis banm pòs. M pa fè sa pou moun. So, gon dènye bagay misye fè, m wè ki fake anpil. Kisa misye fè? Jenny Queen lage yon feyton, olye misye ankouraje moun nan, li fè yon bagay, m pa byen konnen, Jenny ka fè yon bagay li pa nan sans ou. Ok menm jan fedna ka fon bagay yon lot fanatik di yo li pa nan sans mwen ok jenny fon feyton olye nou ankourajel li gen bel imaj se vre son li gen dwa pa bon ou moute pou wap di wap di paket betiz wap denigre lot la wap denigrel. Baz, sa w ap fè a, si se, m ka konprann menn ou di fòk sinema a evolye, fòk sinema a dis, fòk li dat, men moun nan fon efò, ou sipoze gade sa gran. Ou sipoze gade sa gran menn. Ou la w ap pede joure ti fi an, wi, li fè tenten, m pa ka repete betiz misye te di yo, lè m tande yo l deranje m menn.

M pa kwè ou ta gentan bliye vit. M pa kwè w ta bliye vit. On nèg ou vin nan game nan, se divizyon w beze mete. Mwen sa k fè m reponn ou. E paske w ap di wi Fedna, w ap montre pèp la, epi moun yo nan kòmantè a ap di an pakèt tenten, sa k fè m reponn ou. Wap moutre komsi m rayi fedna m pa vle wèl se e mwen k pi bon non baz. Ou pa konn ki sakrifis mwen fè pou fedna menm. Ou pa konn kisam fè pou li. Lò moute sou entènèt wap di MK pa bon li rayi fedna wap moutre moun yo e mwen k on bèt nwa m ye. E mwen k pa bon tandiske kounya la fedna sot fèm. Pran epizod nan men lil poum poste pou li. Ou pa menm konn sa menm. Em se premye neg pase m pa sonje kiyes kada kswa kada ki te fon post kada di konsa fanatik fedna pa janm bay fanatik li anyen m rale mil dola nan poch mwen m di fedna men met minit pou fanatik ou yo. Poukisa ou pat met milik pou fedna poul te bay fanatik li yo pandan se tan wap di MK se bèt nwa mwen menm ki rale kòb nan pòch mwen mdi fedna men met minik pou fanatik ou yo ba yo minik paske m wè lòt la tap di fedna pa janm sipòte fanatik li epi kounye wap moutre MK son bèt nwa m pa wè pwoblèm sou bèt nwa menn ou ka mande poum reyalize yon bagay pou ou m chaje w. M annik mande misye 2000 dola l rayi m poutèt sa. Misye rayi m.